Men boul cho, men boul kraze bank pou tiraj sou or 28 Oktob 2025 la. So maten an la fanatik yo nou kraze sa nan 352, vip fè koze, Facebook fè koze, TikTok fè koze, YouTube fè koze nan 352. Wè la, cha a byen mache la. Gade wè si ou paka pran nan près Près sa k genyen la Nou devan Rex la aktyèlman Hehehehe Aktyèlman la nou devan Rex N ap file File n ap file n ap pike pou pi devan zanmi m Frape n ap frape n ap mache cha Gade wè la M te pale nou m di nou wè Wè mwa sa se mwa pou nou tou aranje nou Ou konprann Tou aranje nou pou nou pou pou pou pou fen ane a la Pou desanm nan la Desanm nan paka pase nenpòt kòman Desanm nan pa gen poul pase nenpòt kòman tande Atchèèèè gade gade gade yon koze nan vip pou wè Nou bay 3 boul e n tou bay presizyon men men men men bon m wè mo loto a loto loto pwent loto li pa li pa ta sipoze pwoblèm non gade pou wè men 52 men 352 men wè li 52 n ap plis peze 52 nan Nouyòk. Janm potel pou nou sou rezo a la m lagel konsa nan vip a janm lagel nan vip a m potel konsa pou nou sou rezo a la bon m panse ke kounya la moun pa ka dim moute moun pa ka dim desann paske yè mwen frape 103 nan jòjya mwen frape mwen frape mwen frape ee 28 42 maryaj nouyòk e m frape 49 twazyèm lo. Hier swa Nou rate Nou tal dèyè Nou tal dèyè 522 yo ba nou 225 Malerezman Nou tal dèyè 226 tou yo ba nou 225 Malerezman ankò So Matye la zanmim nou di nèg yo sa paka pase Nou frape 352 dwat Gen moun ki tap dim ke 52 ankò Ou tounen avèk li ankò M potel pou nou M dil pou New York Gen yon moun ki gade video a ki dim li te mèt te fè 1000 dola 52 pa pou li. Ebyen, ou pa fè lomati an la, sa se ou menm. Mwen m toujou di nou sa, depi wè m di nou yon boul ap retounen, fòk nou veye sa paske mwen se la m alèz. M renmen sa anpil. Retounen l guys, tande byen. Si ou poko abòne, fè sa kounya. Abòne, aktive klòch de notifikasyon pou kapab toujou jwenn notifikasyon. Lèm lage video boul cho e lè map bay rezilta yo an dirèk. Tande byen, nap kite yon like sou video sa. Like video a epi pataje video a. Patajel avèk fanmi zanmi, pataje li pou plis moun kapab vin enjoy travay la avèk nou la. Tande byen, gaye nouvèl la! Men cha! Gaye nouvèl la! Di yo men cha, men cha, men cha, men cha, men cha! Cha rive, cha rive guys, cha rive wi, cha rive Antouka, tande byen, premye grenn boul n ap kenbe pou mwen aswè a la Li se 23 32 23 32, mete like yo, mete like yo, mete like yo Mete like yo, pa bliye si ou ta renmen rantre nan vip a W ap ekri m nan plis 1 809 205 70 83 Guys, m gon dòmi nan je m la, m gon fatig la E wè vizaj mwen tou montre fatig la Vizaj mwen tou montre fatig la. A che. Kade kade kade kade sakrifis mwen pou fanatik mwen. Pou pou pou. A che. A che. Ou a lanmou. Lanmou sou paket bagay ou. Son lanmou nou gen pou nou konsa la. A sou a la mwen pa ta ka fè video. Menm sa wè mwen te pran ye. Ye apre midi. La dan mwen pran la anko la. A. Te chaje. 23 32. Ou pa ka jwen 52. Anseman vek 93. Nan menm bolet.

Depi nou wè prèt loto sa yo parèt, nou pa gen dwa neglije rès yo. Nou pa gen dwa neglije, a non, e pa prèt loto guys, sorry. Depi nou wè prent 3 sa yo parèt, pa neglije rès yo, pa neglije rès yo. Pase m toujou di nou sa, nou gen 0 3, nou gen 23, nou gen 43, nou gen 53, nou gen 93, nou gen 73. Depi nou wè youn nan prent sa yo parèt, veye rès yo, si w kapab. Tande byen banm pwofite ba moun mwen yo love la 23 San Paul nou sipoze al veye la pou mwen Georgia Florida Georgia Florida Nou gen la Lumid ki te pase ba nou love la ki di good morning Ti Tato one love my brother Anpil love pou ou Nou gen Cheri Maxime ki di bon travay bro Anpil love pou ou zanmi m Merci pou lanmou an Merci Adlène Jeudy bon bagay Certi Viane Restan Li di bonjou, nap sib 84 move. Malerezman li pa tonbe. Jodi a la 84 pat sipoze pase inapèsi nan bòlèt lan. Nou genyen la tou Nestor Muriel ki te pase ba nou love la. E jan Landy di cha, cha rive. Cha rive, men cha, men cha, men cha, men cha. Te pale non. Gen moun ki te di ke o wi paske m ap rate jou, m ap rate bingo, gen moun k ap di m o wi e te ane pase m te bon, e lòt ane, ane l te konnen, yo te konnen Jatòs X 109, li pa t dis, li pa t dat men wè. Nou tap mande pou mwen men mwen. Mete like sou video a zanmim. Siw an Ayiti wap jwe bolet zanmim Ebyen al telechaje aplikasyon avantaj pam nan epi enskri sou li men bagay sa preske toufem Ay senti senti senti senti senti Al telechaje aplikasyon avantaj pam nan enskri sou li Lè nap enskri sou aplikasyon avantaj pam nan sonje rantre kòd parenaj 14 74 12 74 pou nou kapab jwenn 50 pwen gratis pou nou fè fich nou Tande byen Tande byen tande byen tande byen tande byen. Map fè yon video. Pa rele mwen fwa pa fèm sa non. Pa fè li anh. Alice Alice Alexis bon bagay anpil love pou ou zanmim Yvena Joseph nou anfom wi nap tchenbe rèd nou pap moli ok Jolène Jolène Dorvilma anpil love pou ou anpil lanmou pou ou Jolène bon bagay guys mpap ka pran tout kòmantè yo banm balanse avèk bòlèt la pito dezyèm grenn boul nap kenbe pou mwen la aswè a la aswè a nap pran nan retounèl. Nap pran nan retonad laswè a, boul repete nou tap veye maten an nou wèl pa tonbe, nap veye laswè a tou. Aswè a nap pran nan boul, nan, nou wè, nou wè yo bay grap 33, li pap vini pou kòl non, li pap vini pou kòl. M konnen gon lòt grap dèyè, men m pa su ke se aswè a, men gon lòt grap dèyè, gon lòt grap dèyè. Nou konnen 333 pa fasil sòti poul kite 999, 777, 666, nou konnenl pa fasil fè sa, li pa fasil fè sa.

E pa ke l enposib pou lòt tiraj yo men li gen entèval 2 tiraj sa yo, Jòjya, Florida. E la m ba li pou l tonbe, e la pou l tonbe. Ou konprann? Se la pou l tonbe. So la guys, medam la pa pwede rele m. Bon li wè m, li wè m refize apèl la. Bon Dye, wè si w gate video a m ap fè sa avè w. Paske se sèl li menm ka, m ka just fokalize m fè la. Kounya si w wè video a gate la m pap ka refè l guys. M pap ka refè l non. Tande byen! E. 96 dènye grenn boul, Florida, New York. Nou pa ka wè 25, nou wè, e pa 25, nou wè, nou wè, nou wè, nou wè, nou wè 52, nou wè 33 pou nou al veye 96. Sa se yo pou wè boul sa mwen m pa ka pa al veye l. M pa ka pa al veye 96. M pa ka pa veye l. Tande byen, son boul pou nou veye plis nan New York.

M di nou n ap pran retounèl. Pami kèk retounèl nou kapab veye la, nou kapab veye 93, nou kapab veye 53. Ok? N ap veye pou mwen fanatik yo. Maryaj sa a se 53 ke n ap veye pa 03. Men m fini. M rive la mwen menm. M rive. M rive! N ap kite like la sou videyo a, n ap pataje videyo a la. M rive guys. M rive. Like videyo a, pataje videyo a, gaye nouvèl la, di yo Titato 509 nan bren an cha rive! Nou lage guys ok so much love pou nou pa bliye ou menm ki ta renmen rantre nan vip a wap ekrim nan plis 1 809 205 70 83 epi ou menm ki pral jwe wòlèt ou zanmim si ou an ayiti al telechaje aplikasyon avantaj pam nan epi enskri sou li pandan wap enskri sou aplikasyon avantaj pam nan wa sonje rantre kòd parenaj 14 74 12 74 pou kapab jwenn 50 pwen gratis pou fè fechou so guys much love pou nou nap kwaze nan live rezilta pita.